Andre. Yo pa tande? Vwayan. Andre. Vwayan se moun ki bò? Moun kanada. Vwayan se moun kanada. Nan ki sal te gen avèk ou? Kisa ki sal te gen avèk ou menm? E, ou konn ki sa? Anve di son ti sèm li tap chou. Ti sè a, ti sè a malad tou gwo vant. Konn a al lon lwa. Konn a yi vwe lwa al. Lwa, lwa pwèske rachon pitit nan vant ti fi a. Konya lopital nou bout bout avè li, konya bon malgre sa lopital pa fè anyen, kay bòkò. Jiskisi la nou dwe je nenpòt 15 mil epik dola, kay bòkò. E André? Sa se vwayan, se sak fè ke yo te tye l. Kòman, kòman sa te dewoule menm pou arive tye l? Eske se avèk kout poud, manchèt, zam?

Avèk kout baton. Avèk kout baton.
Kòman sa te dewoule? Eske se menm pou menm pou menm dosye e sè la? Wi.
Yo met dife sou li tou.
Ou mete dife sou li? Se pa la vre. Wi. Ki bo ki bo fè zak sa yo menm? Kanel. Kanel. E jodi an menm ki bo te ye e pi e yo arete yo? Sa vle di ou fin fè zak lan ou santi ke ou onèt, ou legal pou mache nan lari e ou fè zak lan. Ou santi tout bagay nòmal. Mwen pa t konnen. Ou pa t konnen? Men eske se pa yon zak ki te planifye? Wi.

Polis.
An boujou et kazek. Li tap pale a yon kate yon lot patne. Konya li gen yon telefon. Konya telefon nan tap chaje. Konya apre sa yon kate lot. Lot e moun ki pa byen sa mal. Pran nime yo a. Konya yo voun bakon bay kyes yo voun. Konya ki. Ewa sa. Ewa sa. Eksplike bay gala byen. Non mwen mwen mwen se.
Mwen bat nan viz. Mwen bat nan viz. Pandan misye ap pale epi ap fem dande sa la. Mwen bat la. Li bat nan telefòn misye ta ale. E moun yo di a yo dèyèl pou yo tchwel tou yo di nou di nap tchwe sourit, nap tchwe e kiyès sa ankò. M pat nan vizit la. E m kwè ou menm ou di m konsa ke yap tchwe nou rete pou nou tchwe kiyès? Joel. Joel. Joel la se moun anlè a? Li pati sa vle di li te nan menm gwoup moun sa yo ki tue sè w la? Non ki bay maladi an. Ki bal maladi an. Men eske se bòkò ki di ou se li menm ki bal maladi an?
E pa bòkò. Se yon koze li di la te pale.
Ebyen ou ka eksplike moun yo sa li te pale a kòman sa te ye? A vle di se yon kote li te pase. Nan manda moun yo. Ke li avèk kèk moun li te wè kounye a li rakonte madanm nan. Gade, jounalis mande misye ki moun, pou konbyen kòb li fè aksyon an, epi ki moun ki voye.
Ki voye fè aksyon an. Pou konbyen kòb ou fè aksyon an, ki moun ki voye fè aksyon an tou. 12 mil dola. E moun sa ki voye kòb la, ki moun li ye, ki bò li ye?
Elison. Elison, ki bò lap viv? Lòt bò. Pa kiyès kòb la pase? Ok.
Kòb la pase pa, m pa di w nan sa non chofè. Li pase pa.

Transfè fè sou non lal pran kob la men lel vini se pa li ki separe kob la. Li potel ba yon boujon.
Se pa lel separe pou separe. Men ou menm konbyen ou jwenn nan kob la? Chak bon mwen.
Chak neg jwenn 3400 dola. Sa vle di ou konn chef la. Nou konbyen neg?
3 neg.
Nou 3 neg. Chak moun jwenn? 3400 dola.

Epi mwen mi ap ban menas m baka al anlè. Kounye am wi, kounye am fon lòt ekstrateji. Mwen ale yo mennen vini bito. E sa m. Mwen ale yo mennen vini. Se ma pran nou, ma pran nou tout nèt. Sou vou.
Mi wi, an pale nou. Koman fè, e koman kòb la te fè vini jwenn nou? Ou te kòman se pale, e moun ki voye kòb la, eske moun ki voye kòb la ki sa li e pou ou menm? Misye,
fanmi an. Ki sa li e? Ou lò di m fanmi ou, fanmi ou li ka frè ou, kouzen ou. Ou kouzen ou.
yon kouzen w.
Sa vle di sè w la se kouzin li. Pim nan pitit pitit frè papa m.
Sa vle di sè w la fin mouri, li voye kòb la pou tue moun ki tue sè w la. Sè a pa t fin mouri, pitit la. Esplike nou bagay la pi byen paske nou pa konprann. Pitit la ki te mouri a, e pa sè a. Yon pitit sè w ki mouri. Jezi eksplike nou bagay la pi byen pou nou konnen kòman sa pase. Alè di pitit sè a te mouri,
men se li menm li menm li yo men se li menm ki te lakòz. Se pa ou di se sè a ki mouri. Donk se pitit sè lan ki te mouri. Kilè li te mouri? Nan ki ane?
2022.
Men poukisa se pa se pa se pa plent ou te pote e la jistis fè konnen ke e tèl moun fè tèl aksyon pou ou te tye ti moun nan. Non men sa vle di si tankou e nou gon pwoblèm ansanm avè w depi w di konsa e n ap kwaze.

E mesye sa yo, Voyant epi André te tchwe yon pitit sè w. Avèk Jorel tou. Ou menm avèk Jorel tou. E e e patnè a nou 2 pou nou tchwe a tou. Jorel. E e non pitit e e sa k gen 2 pitit li nan touye moun nan tou a. Ti bòs. Wi.
Yo pa gen pou yo tchwe patnè. Ki gen pitit a li.
Pitit li k gen pou touye l. Pitit ki bòs.
E ou menm ki laj ou? 27 an. Hum? 27. 27 an. Eske ou gen madanm, pitit tout sa? Hum? Pou le moman. Ok. E konya jodi, koman w santi w? E pandan se tan ke la polis arete w, epi ou devan kazek lan arete w, ou devan la pres, koman w santi w jodi an? An nou pale. Koman w santi w jodi an? E ou devan la près, e polis arete w, e tou sa. Pale fò. Pale fò.
Koman w santi w? Ou santi w pa alèz? Koman w santi w menm?
Koman w santi w? Pase, pase, tout peyi ap gade w la. Santi m, santi m pa alèz.
Si ou gen yon konsèy ou tap voye bay jèn ki vle egzese metye a ou byen ki ladann deja ki sa l tap di l? Kagoul misye ou la? Kagoul sa e kagoul? Nan nou pral poze kesyon sou kagoul la. Kagoul misye la polis ou ye?
An ale. Si ou gen yon konsèy ou tap voye bay jèn ki anvi egzese metye a ou byen ki ladann deja ki sa l tap ye?

Yon nan nèg yo bala.
Yon nan nèg yo t baoul. Men se pou li. Men nèg sa eske l te nan la polis kote li jwenn li. Pa kon nèg yap fè sendomeng la. Ou eske ou kon fè sendomeng tou ou menm. Nou pa gen zam anlè a. Eske nou pa gen zam. Mwen pa gen. A di a yo di kon ba domi kay moun. Mwen m gen daba gen la kay. Bon nèg ki gen zam anlè yo. Pa banm manti non. Pa bay manti non. Gwoup la ou nan gwoup la. Men eske tou pandan se tan nap tchwe moun eske nou pa konn e kidnape moun tou. Anlè paske m konnen anlè a gen anpil tou la dan nou ka kidnape yon moun nan nou mare figil la epi nou. Banm moun banm nèg ki gen zam anlè. Nèg ki gen zam?

E konya kisa kisa wap di avèk e fanmi moun sa yo ou touye men eske fanmi e vwayan te konnen se ou menm ki te e touye e vwayan an 2023 yo te konnen a yo di yo di yo sa yo di yo sa men apre sa fin fèt ou te deplase ou antre sendomeng nan mwen te la. Apre sa fin fèt ou la. Wap mache tout moun konnen. Men eske lè wap fè sa. Eske nan ki espas ou fèl. Eske se veye ou veye moun nan ou fè sa. Konbyen moun ki konn la lè wap fè sa. Ou veye moun nan. Ou veyel pandan lap pase. La polis pèske ou veye la. Ki pa yon problem. E fò ka gou la li pète ou jepou la polis yo wè. A yon la polis yo jepou. Ou veyel pandan lap pase. E pou mete men sou li. Sa vle di se sa wap eksplike nan la son bagay ou pwofesyonèl ladann wi. Se pa yon bagay wap fè jodi a non. Non a vle di. Kote w aprann sa menm menm menm menm menm? A vle di kote se pou nan zanmi.
Sa vle di zanmi ki enfliyanse w? Sa vle di premye premye zak ou tap fè kòman sa te dewoule? Premye zak ou tap fè menm menm menm menm menm kòman sa te pase? Paske se premye a pou fè pou mennen dezyèm pou mennen tout rès yo. Al pito fè dezyèm nan pa fè premye a. Depi ou fè premye a ou fè rès yo.
Men zanmi yo te konn fè sa deja. Sa vle di ou menm ou potko fè sendomeng. Kounya la yo vini yo antrene ou. Men ou pa reponn nou kesyon. Premye moun ou tap fè sa kòman sa te pase? Kòman sa te dewoule? Eske ou pat pè anyen? Premye moun ou ta pral fè sa? Non men nou ki nenpòt nou anpil nou ki nenpòt 4 moun. 4 sèlman. Sa verite. Li gen nan devan se pa. Sa verite. Ou fini wè policier. Oui, an bale yon. Sa vle di nou ou pa reponn kesyon nou premye zak ou tap fè a kòman e se met kagoul la met kagoul la met kagoul la pou li pou yo wè kòman li te ye lèl met kagoul la non chèf la misye konn kòman l konn mete l ba misye l pou l mete l non men misye mare ok

A sa lè nou fin tue nèg la. A sa dja pou. Men se ou menm ki tue moun sa menm. Non, sa m avè nèg yo. Men sa se premye zak ou tap fè, sa vle di ou menm menm ki ta pral tue moun nan kòman sa te dewoule. Sa vle di sa k pase la konnè a lòt nèg yo menm ou konnen yo konn fè. A vle di m pral ansanm avè yo.
Ou pral avèk yo epi. Epi ou ale epi nèg yo met ou devan epi ou fè tout bagay nèt.
Humm. Non e pa devan nou sa vle di nèg yo konn fè la wi sa vle di si ou konn fè deja moun ka ba w devan moun deyò sa vle di si ou menm ou konnen ou rive se ou menm kap on bon kou se ou menm kap fè l.
Pa depale. Sa vle di premye èske premye zak ou te fè a èske pat gen lòt moun lòt moun yo te ka la. Men eske lòt moun yo te kòmanse yo fini oubyen ou menm ki kòmanse ou fini? Sa vle di ou wè moun nan ou kenbe moun nan ou tchwel ou fini avèk li? Non mwen li menm m klere pou map klere pou yo. Wap klere pou yo.
Men sa kesyon m poze ou premye zak ou ta pral fè premye moun ou ta pral tchwe avèk men pa ou premye zak ou ta pral fè avèk men pa ou kòman sa te ye?
Anpi premye zak sa vle di men kijan? Nou rive a vre.

Mwen takou pou kont se domi fè sa avèk kout manchèt. Mwen pa konn voye manchèt. Ou pa konn voye manchèt?
Voye manchèt dèk ou nan serik lè a fè jaden. Men premye moun ou te tchwe a kòman li rele? Se pa vwayan non? Se pa Andre? Premye moun ou te tchwe a? Vwayan. Sa vle di depi wap egzèse metye a, se an 2023 ou tchwe premye moun avèk men pa ou ki se vwayan? Dezyèm moun nan se André. Apre sa ki lòt moun ou tchwe ankò avèk men pa ou? A wap bay manti mwen chè. Non, avèk moun men pa m.
André la lòt jou wi li fè aksyon sa. Li gen lòt moun la bwal tchwe ankò. Kounye la nan lis Banm poze lòt kesyon. Nan lis nan lis nan lis nan lis moun ou gen pou tchwe ou te gen pou tchwe pandan rès ane a konbyen moun yo ye konsa? Yon sèl moun. Pa bay manti mwen chè.
Li pa gen yon sèl moun. Ki bagay sel jurel. Hey, koman papa ou rele?
Vieux fò. Vieux fò?
Oui, an bali nou. Li pa gen yon sel moun. En ben, man di yon bagay. Nou ka plizyè nèg, sa vle di, ka gen 2 nèg men si te se yon kon. Sa vle di, m pa konprann sa ou di an. Men, sa vle di ok. Sa vle di, ka gen 2 nèg, ok.

Non, ou di m se sèl Jorel ki nan lis pa w la, ou di m eske ka rive te gen lòt mesye yo gen lòt moun nan men yo nan lis pa yo men nan lis pa w la se Jorel, se sa ke w di m. Mwen save, mwen save nèg yo ye.
Save nèg yo ye?
Ansanm nan bagay nan tou kò moun. Kòm kazèk lan pa pa dako pou bay non lòt nèg yo pou l ka. e toujou fè travay la pou l ka mare lòt nèg yo. Donk m panse ke li t ap enpòtan pou te ba nou non lòt nèg yo. Donk men Kazèk lan pa dakò sa. Nou va gen pwoblèm sa. Men kote lòt nèg yo ye? Lòt nèg yo kanè. Leve tèt ou, leve tèt ou. Lòt nèg yo kanè. Men èske si yo kenbe ou la, pandan yo kenbe ou la la, y al avèk ou kanè, w ap ka al mennen kote nèg yo ye? Oh bon mkonn mkonn kay yo. Men konn ayiti wal lakay yo pa jwenn yo. Paske yo pa lakay yo la. Yo pa jwenn ekal sende yo pa gen blan. Non non non yo pa lakay yo. M panse ke pou nou fè aksyon an nage yon kote pou nou pouke nou kwaze ap gen yon baz. Kote baz sa ye? Nage pa nage yo nan nan jaden yo. Nan jaden yo ye. Eske ou pa gen telefon sou ou? Telefon nan men.
Telefòn nan nan men kazèk la. Telefòn nan nan men kazèk la?
Rele kazèk la pou nou. Eske ou ka rele yon nan nèg yo la pou... Eske nèg yo okouran ke yo anba men lapolis?
Eske nèg yo Eske nèg yo okouran Mwen pa konnen Ou pa konnen Non sa vle di mwen mwen menm mpa mpa ret menm kot e nou pa ret menm nan menm kay Mwen m sòti yo menm yo lakay Men ou konnen ou mechan anpil Mwen konnen m sòti Bon ki kè ou genyen menm Ki kè ou genyen menm pou kanpe pou wè ou menm kap tchwe yon moun avèk yon baton oubyen avèk manchèt.

Ou trè trè jèn men e sa se. E mwen e mwen si mwen gen kèk ti kesyon pou mwen. Bon nou pa gen pwoblèm nan an nou ap pase avèk Azèk lan kounye a. Kazèk la kazèk. Kazèk la. E gwo bonjou bonswa pou tout e moun sa se e Kazèk nou e e se Jan. Jan Wisè Mondestin. Jan Wisè Mondestin se li menm ki arive metrize e dye. Non an se Dieu. Dionady. Se li menm ki arive metrize Dionady epi ki mete l anba kòd jounen vandredi e e e e. Wi wi nap tann ou. Voye m la. Voye m met on met on et gazèk sou wout la ap ap ap viw. Men yon mèt antre.
Kòman nou ye kòmandan? Nou anfòm, nou anfòm.
Gras Bondye nap goumen. Nap goumen avèk kriminèl sa yo. Ok.
Koman sa pase eske se fanmi e viktim nan ki te pote plent lan ou byen koman koman sa te menm pou ke nou arive. Sak pase mesye sa yo yo fon zak deja jan wè misye tap di w la depi 2023 yon mesye ki rele vwayan se malfektè li nèg ki ret nan tèt sou pandan nan outraj men notre fwa la sa samdi a fè 8 jou depi yo tiye yon sèten de dondon Andre alyas dondon yo di misye te nan touye moun nan tou. Men, nèg sa yo, yo fon gwoup. E misye kolabore. Yo fon gwoup. Kagoulot nan tèt li a. Yo kou, yo kite kagoul la. Ou kontre nan kagoul la k fèm jwenn misye la. Wi. Kagoulot nan tèt misye a se pou misye. Misye fin fè aksyon avèk m. Tonbe. Mesaj piman bouk ban m. Yo plizyè. Ou kontre gen k nan tranp la toujou. M ap pran toujou pase gen k ap vin jwenn mwen. K ap desann vin fè konklisyon. Fè konklisyon. Ok. Ebyen, pa gen pwoblèm. Se lapolis. Lapolis gentan rive sou mwen. M ap remèt misye a lapolis. Ebyen. Kòm m te gen òd pou misye tou. Ou konprann? Pa gen pwoblèm. Mèsi. Ebyen zanmi entènot se konsa sa te ye e kòmandan tou li men e ke tout moun konnen e nan dosine e arive e arete e yon kriminèl alò ki patisipe nan plizyè zak e kote ke li tue 2 a 3 moun deja alò men machin polis lan deja rive nou prale avèk li alò nou dosine bayonè Nou nan twazyèm seksyon Bayonè jounen vandredi 12 septanm 2025 alò men se konsa y ap soti avèk kriminèl la alò se kagoul la ki nan tèt li an ki fè kòmandan Toulimen arive arete misye alò se konsa sa ye lapolis deja